Map sale tout pèp ayisyen non pam se krisla mwen reprezante viv ansanm jodia li lè li tan pou pèp ayisyen viv ansanm li lè li tan pou pèp ayisyen met tèt ansanm map sale kouraj moun nan nò pèp wanamèt la map sale detèminasyon nou jodia. Sendomeng fèmen fontyè avè nou, se paske nou pa ka ofri Sendomeng anyen. Vant nou se nan men Sendomeng li ye, li fèmen fontyè avè nou. Yo menm di, apati de lendi si Dye vle, menm moto, machin pap pote Ayisyen. N ap mande, èske Sendomeng kidnape tout Ayisyen nou gen lakay yo? Èske Sendomeng bezwen masakre Ayisyen nou gen lakay yo? Jodi a nap mande pèp ayisyen an leve kanpe, veye anwo, veye anba, pale a fanmi nou pou n konn ki atak yap sibi sendomeng, ki menas yap sibi sendomeng. Paske pèp dominken an mechan anpil avèk ayisyen. Yo fè nou anpil mal. Jodi a nap di pèp ayisyen, balon an lan pye nou, boul nou lan pye nou. Li lè li tan pou nou met tèt ansanm, pou nou retire divizyon, ipokrizi, pou nou chanje peyi sa a. Nou gon peyi pou nou sove. N ap mande dyaspora yo, pèp ayisyen, nèg geto yo, ann kole men nan men pou nou sove peyi sa a. Nou konnen! Anpil moun ki al sendomeng se fòt nou Anpil moun kap viv sendomeng se fòt nou Jodi a mesye Ann di pli jamè Pèp ayisyen pap kouri Pou tèt nou menm ankò Ann al konbat pou pèp ayisyen an. Ann fon sèl a pèp la pou n delivre peyi sa. Yo fè nou twòp, nou pran twòp imilyasyon lan men blan, lan men kò gwoup oksidan. Depi an 2003, se Bill Clinton k ap dirije peyi a. Yo menm di yo se endepandans Ayiti. Jodi a n ap di, nou se Ayisyen. Nou pa ka desann pi ba ankò. Nou dwe met tèt ansanm pou n sove Ayiti. Jodi a sa k ap pase a konsène nou tout. Li konsène nou tout Ayisyen kèlkeswa kote w ap viv, kèlkeswa kote w ap viv li konsène nou. Nou pa gen Leta. Pase pi fò mesye ak fanm ki anndan leta nou yo, yo gen kay yo Sendomeng, yo gen biznis yo Sendomeng. Pi fò atis ki la gen kay yo Sendomeng, yo gen biznis yo Sendomeng, yo pa pale. Jodi a se nou menm pèp Ayisyen ki pou met tèt ansanm pou n defann dwa nou. Pèp Ayisyen, li lè li tan pou n met tèt ansanm. Pèp Ayisyen, li lè li tan pou n pa goumen antre nou. Pèp Ayisyen, li lè li tan pou n konprann nou s on pèp lib. endepandan, pou n pa kite moun ap ba nou dikte, pou n pa kite moun ap vin dirije peyi nou an, se nou menm pèp ayisyen k pou dirije peyi nou an, se nou k pou met prezidan, se nou k pou met gouvènman lan peyi nou an. Jodi a yo ba nou pakèt moun ki pa sèvi anyen, ki pa itil nou anyen. Jodi a. Pitit youn nan nèg leta pap sibi sa nap sibi sendomeng nan pa gen yo menm pa gen youn kap viv sendomeng pa gen youn kap viv ayiti tout pitit yo ap viv lan gwo peyi lan gwo lekòl jodia se nou menm pèp ayisyen ki lan salami jodia nap konnen nou menm pèp ayisyen se nou menm kap soufri se nou menm kap pran gaz se nou menm kap kouri se nou menm sendomeng ap imilye se nou menm yap rache yap tiye. Jodi a se nou menm ankò pou met tèt ansanm pou n sove peyi a. Pou n retire kò nou lan kriz sa nou ye a. Nou gen lontan n lan kriz sa. Jodi a m panse tout pèp ayisyen an n kopye moun nan Nò, moun Wanament yo. An n kopye yo. An n di navèt moun lan Nò. Ann met tèt ansanm pou kanal sa fini. Jodi a pou nou menm ayisyen nou bay pwòp tèt nou manje. Pou vant nou pa depan de dominiken. Dominiken sou do nou, lap fè pil milyon li pa respekte nou. Nou dwe bay Dominken yon leson. Nou dwe konprann jodi a nou son nasyon kòm tout nasyon. Fòk peyi nou ka mache, fòk peyi nou chanje. Fòk Ayisyen viv menm jan ak tout lòt nasyon. Nou pa gen dwa se nou k ap pase mizè, se nou k ap soufri. Pèp Ayisyen, boul nou lan men nou. degaje nou pou n soti nan kriz sa nou ye la. N ap di tout mesye geto yo, an n met tèt ansanm, an n goumen youn pou lòt. Nou tout se Ayisyen. Jodi a m konnen konsyans nou anpil ap touche nou. M konnen nou pa anpè. M konnen nou pa renmen lò lè moun ap fè pèp nou mal. Jodi a, nou menm tou, ann di nou gon pèp pou n pa fè yo mal. Ann met tèt ansanm ansanm a pèp la pou n sove Ayiti. Viv Ayiti, viv pèp ayisyen. Mèsi.